Se papye. Konstitisyon se papye. M sot pale w li la. Se premye fwa pou mwen nan listwa ke nou genyen an paralèl 2 premye minis. Ou konprann? Sa vle di ke ou gon arete, m panse ke lè konseye di prezidan e yo fè l fè des erè nan sans sa, kote gen des arete ki soti ke se premye minis Lapin ki siyen li, epi gen de lòt arete ki soti se premye minis Fritz Michel ki siyen l. Donk an paralèl dan listwa de se peyi. Ou pral gon pwoblèm ki pral ekri ka un certain moment qui a eu deux premiers ministres en parallèle et les deux etaient en train de signer des arrêtés pour lesquels circonstances ke w ka eksplike l. Mwen kwè ke gen zanmi mwen Mèt Sonè ki konstamman ap ekri sou bagay sa a pou raple ke jodi an il faut ke nou rete dans la légalité, il faut ke nou rete dans la loi. Men lè w ale andeyò nèt de la loi w di son jij kou de kasasyon pou pran pouvwa a, fò w mete yon premye minis ou pa konn kote l ap soti. M pral refè peyi, m pral refè peyi sou kisa? E nèg yo konnen trè byen. Sa y ap chèche. E sa fè lòt jou lè lè dechoukaj fèt, premye dechoukaj fèt, m te di se dechoukaj faz 1. Paske ou gen dechoukaj faz 1, faz 2, faz 3. Konprann? Gen ti dechoukaj?
Wi. Pase Anpil pèdi. yo dechouke kèk ti biznis, bay, eksetera. Bon, m abitye viktim ladan l, viktim de dechoukaj nan biznis mwen plizyè fwa. Dechoukaj faz 2, se lè yo kòmanse mache pran nèg ki nan Leta, mache pran biwo Leta, eksetera. Dechoukaj faz 3, se lè yo kòmanse mache ban, mache pran moun lakay yo. E a chak fwa ke Ou de manyè iresponsab kòm lidè, ou mete pèp nan lari san ke pa gon strateji klè de priz de pouvwa, pa gon strateji klè de negosyasyon de pouvwa, otomatikman ou mande pèp la pou ke li fè dechokaj e li inevitab. E mwen di l plizyè fwa, si pa gen yon dyalòg, pa gen yon negosyasyon, pa gen yon chita tande, E chita tande pou nenpòte kwa ke nou vle negosye. Menm sèt istwa yo, sèt famez demisyon. Paske, konprann bagay la, yo mande prezidan pou l demisyone. Sa vle di si w mande l pou l demisyone, sa vle di ke w konnen ke li gen yon sèten legalite e ke se sèl li ki ka pran yon lèt, swa ke yo fòse l, yo met yon zam nan tèt li, ou ke swa volontèman, ke l siyen yon papye, li di ke li menm li retire kò l, pou l pa prezidan ankò. Sa vle di ke ou gon pwoblèm la. Non gon etap ke lopozisyon pako franchi ou byen pa vle franchi ou byen pa ka franchi. Li pa ka franchi l.
Sèl mwayen l gen pou l franchi l nan men l, m te di w premye mwayen an se lame, li pa gen lame pou fè koudeta. Dezyèm mwayen an se blan. Ou wè jodi a y ap chouchoute blan. Alò m te ri lòt jou. Chouchoute antre gimè. M ap mal bon blag la, poukisa fò m ri? Paske e konsa m te ri l lòt jou. M li on ekip deklarasyon ki di operasyon mache chèche Jovenel. Epi nèg yo nan vandredi, samdi nèg yo anraje operasyon mache chèche Jovenel. Epi map gad pèp la kap sot site solèy ki pwal chèche Jovenel. Konprann? Epi lendi maten bonè, epi m tande tout nèg nan anbasad ap negosye a blan. Yo lage pèp la nan lari al negosye a blan. Ou wè mouvman an kraze? Konprann? Paske yo kwè ke se blan ki pwal fòse prezidan an. Men blan jodi an se paske nèg yo pa gade kontèks jewopolitik entènasyonal la. De pwoblèm. Lè w di mieux vaut yon avyon vin pran w prezidan, fò imedyatman fò w gen yon fòs militè ki pou vin stabilize. Blan, pa gen blan k pa wè. Wè Etazini, nan sa Trump ye la a, afè Ayiti a, bliye l. Pa gen lame amerikèn kap vin la. Trump pa sou sa jodye a, e Etazini pa sou Ayiti menm la jodye a. Anpil lòt pwoblèm pou yo rezoud. Le Brezil, si n gade nèg ki o pouvwa o Brezil la, bon misye di nou mesye gade, kanpe rezoud afè nou mwen m pa nan bagay. Ba menm afè Amazon mwen m gen m ap regle la, donk bliye m. La Frans, Lewòp, de de zi, de de sitiyasyon yo pa menm ka konn ki reyaksyon Trump ka gen, donk yo pap kouri la a, paske nou nan plen rejim monwo. Lamerik ouz ameriken. E Trump gentan fon tantativ pou mande Venezuela ale, li paka materializel paskel paka voye fòs ame pou destitye Maduro, donk sa vle di kel bloke, li pa pral antre nan yon konfli Ayiti. Donk lentènasyonal ne peut pas pran, les ambassadeurs ne peuvent pas prendre de décision pour Haïti aujourd'hui. Paske anbasadè ameriken an gen dwa pran yon desizyon jodi a, epi demen maten Trump dil pa dakòl revokel. E Trump la pa nan rans. E tout nèg konn sa. Donk tout nèg ap gade. Donk ojoudwi blan an di w opsyon an se dyalòg paske li menm li pa p antre la. Donk si 2 opsyon sa yo elimine pa rapò a sa m esplike w la yo, ou gen yon twazyèm opsyon, se met pèp la nan lari, li kraze brize, dechouke, tchwe moun, e lè sa fin fèt, nou tounen peyi a an sandre. Petèt, sa pè èt yn bòn choz. Paske y a yn revolisyon a fèr nan se peyi. Gen de nèg k ap fè ti dife volan. ki gen gwo kòb kòripsyon nan men yo, ki gen gwo lajan peyi a nan men yo, epi ki pran pòz yo se chèf pou defann nouvo sistèm. Nan pasaj nouvo sistèm sa a, pèp sa a ka tou mache pran tout moun tou. Pwoblèm yo ka tou rezoud. Paske pou mwen, gen de mouvman ke w pa inisye. Je me rappelle de la Révolution française, la Révolution mange ses propres fils. Robespierre, premye nèg ki te cho pou koupe, pou giyotine nèg, koupe tèt nèg, tèt Robespierre pase anba menm giyotine nan. Donk, fò nèg yo fè atansyon, e mwen menm mwen kwè ke la vwa pou rezoud lè pwoblèm de se peyi, li dwe pase pa dyalòg, Amwenske nèg yo vle fè revolisyon, lè sa kite l fèt, e lè sa pèp la tou pare pou l fèt. Non, ou gen dwa nan sistèm nan, ou pran konsyans de li, ou aji pou chanje l. An n pran egzanp Fidel Castro. Lè w gade orijin, ou mou renmen orijin. Le ka Castro te diferan. Sèt yon nèg, sèt yon nòm enprenye d'ideoloji. Pa yon nèg la, pa yon nèg Boris la ki enprenye. Ideoloji tout nèg Boris se yo e lajan. Ou gen nan bandi lego yo, ou gen yon ekip bandi lego po klè, epi ou gen yon ekip bandi lego po nwa. Bandi lego po nwa yo. Alò m pa, lè m di sa, m pa jeneralize, pa tout nèg. Paske gen moun ki pa ladan. Gen moun k ap fè biznis yo serye nan peyi a, gen moun k ap fè kòb yo serye ki sèvi avèk biznis yo, afè ba yo. Men gen moun ki deside pou yo piye Leta, legalman ou ilegalman. E nèg k ap piye Leta yo legalman yo, yo di w yo gen kontra, yo di w yo gen akò, yo jwenn fason, yo jwenn de nèg ki siyen de bagay ba yo, epi yo di w yo gen kontra. Y ap piye Leta a. E se son de bandi lego,

Li wè nèg ki leve, nèg sektè prive kisa yo leve, li wè nèg ki nan politik kisa yo leve. Konprann? Donk pèp la wè. E nou tout nou wè. Bagay yo pale. Kon di, parèy yo pale. Eske sa ilegal?
Yon nòt de l'ONA sinye pa le direktè administratif de l'ONA e le direktè jeneral ki konfime efektivman ke E Reginald Boulos te gen plizyè prè epi mwen pou Youri Latortue tou pou fèm li an. Permets moi de ne pas parler et j'ai pris la décision de ne pas parler de Monsieur Boulos, Reginald Boulos et par rapport à conflit clash ki existe entre mwen avèl et ki te déclaré nan radio déjà, m pran décision pour le moment. Non ou pa site non l men gen plizyè bagay ou pa ou di la se a boulos wap pale. Bon m pa konnen map pale map pale de map pale de lè bandi ekonomik lego de nèg ki gen gwo kòb peyi a nan men yo de nèg ki gen gwo lajan nan men yo e lè map pale de lajan lajan yo pran nan leta sou fòm de kontra paske e il nya pa sa nou pa ka bliye le rapò petro karibe. Mwen m toujou renmen di lè yo di petro karibe 3 pwen 3 pwen 9 milyar de dola 3 pwen 5 milyar de dola don 2 pwen 4 milyar ki son de done an kontra wi se de zòm politik ki done se kontra wi se de zòm politik ki done de kontra men lè lajan si w swiv lajan lajan al jwenn de nèg nan sektè prive a e ki toujou viv sou leta a sou fòma sa a e ki retounen yon pati a dè zòm politik. Se konsa l fèt. Mentan, tu, il faut, il suffit de regarder la liste des 101 konpani ki sot enplike nan sèt istwa, epi w ap wè ki non yo, w ap wè ki moun ki dèyè yo. E non sa yo pa twò, twò site, pou lenstan, ou remake.
Ou konnen. Paske gen lòt ti sansibilite, sa fè rezo sosyo a vin gen wòl li nan bagay sa a. Laprès.

E gen anpil jounalis ki sibi bagay sa. Sa vle di ke ou pran yon pozisyon anti entèl jodi a, epi gen yon nèg nan biznis ki gen yon pakèt piblisite nan men w, se li k ba w machin, epi l rele w, li di w konsa, bon si w kontinye nan liy sa a, e ke l pa p bon pou nou. Donk m panse ke laprès la ap sibi bagay sa, e se sa k fè fò w gen de près altènativ, e m panse ke rezo sosyo yo jwe wòl de près altènativ la pou lage de bagay nan lari. Paske gen de kesyon, ou konn ap gade yon antrevi, Epi w gade yon homme d'affaires kap pale, epi w gade de kesyon jounalis la poze l, ou di men se pa nòmal ke jounalis la pa ka poze kesyon sa a, ou ankò se pa nòmal ke jounalis la pa fè envestigasyon pou l poze kesyon sa a pandan ke tout moun konnen l. Donk m panse ke la nou gen, nou anfas yon sitiyasyon trè konplèks, men m redi l ankò, se pa yon bagay kap fèt jodi a, se pou sa m pa vle site non yon moun, de moun. Depi 1804 aprè lendepandans, Dessalines mouri, Paske l monte nan Sid, li ta rezoud de pwoblèm, lè fo tit de pwopriyete e lè dilapidasyon de fon ki t ap fèt pa rapò a de nèg ki vin pran machandiz, yo pa peye Leta, epi de sa Leta al met lòd. Sa vle di le pwoblèm de la koripsyon an Ayiti, li reyèl, e jodi a mwen kwè ke fòk nou adrese l dans sa pwofondè. Lè w te deside antre nan politik la, ou menm kandida a la prezidans, ou te gen yon baay ou al chèche. epi ou kotwaye moun yo, ou konteste eleksyon avè yo, epi kou ba la fini ou chanje radikalman. Gen anpil moun ki yo pa rive li atitid ou. Sa w reponn a sa? Bon, premyèman, m pa t nan politik aktif. Pozisyon m yo, si w li tout sa m te konn ekri, tout atik yo, paske mwen m son nèg ki ekri anpil pou laplipa, tout atik ke m li, m ekri nan Nouvelliste e ki pibliye nan Nouvelliste avan. eleksyon, w ap wè ke pozisyon m yo rete menm an tèm ideyoloji. Lè m fin kandida, m wè m pa p ka kandida paske je resu dè presyon e dè sèten zòm dafè ki mande m pou m retire eksetera, fè presyon sou biznis mwen eksetera. Je sui sòti pou dè rezon espesifik e m suiv yon kandida. Onètman, ou vle ou vle m di w, demen maten, si m ta retwouve m nan menm sitiyasyon 2015, m ta gen yon kandida pou m t al akonpaye nan eleksyon, ou konn li t ap rete Moyiz Janchal? Paske?
Paske se sèl nèg, an depi de tou lè pwoblèm e ke petèt ki ka genyen nan apwòch politik, nan jan l fè politik, men ki rete konsistan nan liy li. Sa vle di ke jodi a w ap jwenn se sèl nèg ki p ap. Ki pa devye. Sa pa vle di li pa chita a blan, akote dèyè. Men w p ap wè l ap pral nan gwo reyinyon vin chita a blan fè foto, fè grimas. Li p ap fè l. Sa se premye bagay la. E dezyèm ki gen kouraj tou pou denonse Kèlkeswa nèg li ye a, kèlkeswa kote l ye nan sektè prive a k ap fè dezòd, k ap fè tenten. Li gen kapasite pou l fè l. Majorite nèg yo p ap fè l. M fèmen pwen sa. Pou m di ke m pa fè kenn koub ditou. Mwen al nan yon eleksyon. Mwen goumen pandan dezan. Mwen fè pati de yon G8, de yon gwoup. Anndan G8 la, La menm strateji kon è itili antren d'itilize ojoudwi, se prèske la menm strateji ki ete antren dèt itilize, avèk dè zòm bokou plis avèti, nou te gen yon gwoup ki te gen yon refleksyon eksetera, men nou te tante yon bagay, kote ke nou te di se Cour de Cassation a ki pou pran pouvwa a, ki pou mennen. Epi nou reyalize ke pandan n'ap goumen, n'ap mennen yon batay ki striktire eksetera, epi finalman nou rann nou kont ke se atravè la konstitisyon ke pwoblèm la al rezoud. Sa mwen menm m'aprann leson sa. Poukisa? Paske kiyès ki ta pral deside de kòman bagay la pral fèt? Finalman se blan an ki pral deside lè Martelly kite pouvwa a. Ou konprann? E Martelly a termine son mandat, il a laisse le palais, le palais est resté vide pendant 8 à 9 jours et puis encore une fois on est allé dans la constitution, au parlement pour trouver la solution. Men, pa bliye ke nou te nan eleksyon, nou te nan yon peryòd elektoral e konpetisyon elektoral. Mwen lè m ap batay. M mete tout eleman ke m gen nan men m pou m batay, men lè m pèdi, mwen di tèt mwen, mwen pèdi, te m chanje strateji pou m ale de lavan. E se sa k fè ke imedyatman e, e, e mwen soti anndan batay sou eleksyon an, Mwen fè silans, mwen pale bokou plis de striktirasyon, mwen kontinye pale de dyalòg, se sa m t ap pale e m kwè l e m te toujou rekòmande ke gon dyalòg ki fèt nan peyi. Dan le kou de se dyalòg, e kèlken ma ma kontakte atravè lè pati politik sou kesyon laplikasyon d'une loi sur les partis politiques, je prepare un document ke m pibliye ki di men kòman pou l ta fèt ki pou ta mennen dyalòg politik lan. Yo di m dakò y ap fè l, y ap fè kesyon finansman pati politik la answit eksetera. Je vu ke sa n'a pa mache, otomatikman je fe un retrè. Wi, demen maten m kapab di w ke si Prezidan de la Repiblik la li rele m nan telefòn, je lui redi, je lui di la menm choz, Prezidan mwen kwè jodi an se atravè yon dyalòg ke w ka rezoud pwoblèm peyi a. Se sa m kwè. Mentnan, Ke yo di ke m fon koub 90, 180 degre, Matyas rete nan menm liy. Ou ka gade l klèman. Je reste dans mes mêmes positions. M pa flechi yon pa e mwen santi mwen pi konfòtab, mwen pi lib lè m rete konsistan pa rapò a mwen menm e olye ke m di jodi a m pran pozisyon pèp, m pran pozisyon pouvwa epi m ap avanse, m pa vle fè. Matyas Pierre, ansyen kandida a la prezidans, se envite nou.